Ok ok fanatik mwen yo sa kap fèt nou deja konnen sa se Roy the best Roy the best ok fanatik mwen yo mwen vin pale yon bagay trè enpòtan ansanm avèk nou menm lè m konnen sa ke m pral pale a gen moun ki ka fache gen moun ki ka kontan men map pale de levanjil map pale de yon èt siprèm ok. Paske si se pa si se pat gras Bondye, si se pa si pat gen moun ki ta priye tout bon vre peyi Dayiti ta fini, ta fini menm jan ou wè li ye la, se gras Bondye ki fè nou tout pa fini. Bon jis mwen pa vin pale de peyi, mwen just vin pale de yon bagay trè enpòtan Avan ke mwen pale l fanatik mwen yo eh na koute sou chanèl la chanèl la se Punky Haitian eh ale eh abòne avèk chanèl la epi tou pataje eh epi tou like m konnen ke nou se moun menm jan avèk mwen mwen se frè nou nou se frè m nou se sè m Je se èd nou ki pral fè nou avanse, ki pral fè nou pale plis, plis de sa. M panse ke nou ap obeyi, e n ap fè sa. E m ap di chak grenn moun mèsi, chak grenn moun ki pral abòne avèk mwen menm, m ap di yo mèsi pou sa yo fè a. So mwen ap komanse pale de sa ki ap pase de no jou an Ayiti tankou pa egzanp y ap pale de pastè Miskaden. Mwen pa vin fè lojik avèk nou non men m just vle fè yon ti analiz pou n pran nou fè yon ti analiz ansanm avèk nou. Se pa lòd mwen vin pase nou oubyen se pa retire m vin retire yon mit nan tèt nou. Men m just vle fè yon analiz ansanm avèk nou de seri de bagay k ap pale paske se levanjil ki ap fèt ou konprann. Paske lè ke yon moun ap pale mal konsa. de yon bagay, mwen pa di ni byen ni mal, jis se levanjil ke nou vle desann. Paske, akoz de, ok, bref, mwen tande yon bagay kap fè it, ou byen kap pale, anpil men, m konnen gen moun ki pral di, pastè Miskaden banm kòb pou m vin pale. Mwen pa vin defann pastè Miskaden, men m vin defann levanjil. Sa vle di se pa pastè Muscadin mwen vin defann paske pastè Muscadin se pa yon pastè m konn chita pale ansanm avèk li pou m ta di m ta pran yon lajan nan men nan menl nan. Mwen just vin defann levanjil. Ou konprann sa m vle di w la? Pafwa gen moun ki konn ap voye moute san yo pa konn sa yo ap di a. E gen moun tou lè yo di yon bagay li verite. E menm jan tou yo ta pale de frè Gab, yo di frè Gab pran pwen nan zye l, nan zye l pou l kapab avanse, pou l kapab fè it san moun nan pa konnen tip oubyen ki pa san l pa konnen pèsonaj la menm, san l pa konnen kiyès ki frè Gab la. Sanl pa konnen menm just li pale li di pilzè bagay paskel wè frè Gab ap fè yon hit ki vrèman ekstraòdinè sorry ki vrèman ekstraòdinè sa vle di yo just rete konsa yap pale de yon de yon moun de yon pèsonaj ke yo pa menm konnen e trè byen tou eee. Nan kèlke semèn ki sot pase yo, oubyen kèlke mwa ki sot pase yo, frè Gab bay verite a pou tout moun ki tap pale yo, di yon pakèt bann bagay, oh frè Gab se dyab li, se pwen l pou l fè it, tèlman, tèlman nan peyi sa vrèman gen yon pakèt moun kap fè it, se, se dyab Yannmete sou yo vre pou yo kapab fè it, pou bagay yo ka mache, yo pa just. fèl avèk pwòp vre yo pa just mete pou yo di konsa bon map avanse nan non jezi kris map avanse bon gen anpil moun tou yo jije moun tou paske gen moun dèske ou malere yo pa pran pa ansanm avèk ou se pa paskem malere paskem pa gen lajan Pou nou imilye nan yon sosyete. Se pa paske lòt la pa gen lajan, li malere pou nou voye l jete nan yon sosyete. Imajine w byen, kite m te yon milat la oubyen kite m te gen lajan vre, sa m ap fè a gen anpil moun ki t ap gade m paske yo wè se yon moun ki gen lajan, ki ap fè it. Ou konprann? Si m te gen lajan, m t ap chanje machin vire tounen, m t ap mete frechè vire tounen, m t ap fè tout kalite bagay. Yo t ap wè, yo t ap. Rapid yo tap en yo tap chache wè kot yo tap tande sa ke map di a men dèske m pa gen lajan m konnen gen anpil moun ki pral di sa misye fè la gen anpil moun ki pral kritike men jis m konnen peyi sa se konsa l ye se rezon sa k fè m vin pale de de de levanjil mwen pa vin pale de moun mwen vin pale de levanjil. Paske pastè Muscadin li tou gen yon travay serye lap fè nan peyi a menm lè gen yon bagay ki ap pale misye ansent plizyè fidèl madanm li al jwenn ex li so mwen pa di ke sa si sa fèt e si sa pa fèt men pafwa ayisyen an oubyen pèp la oubyen lòm Pafwa yo konn vle bese yon moun, oubyen yo konn vle sal imaj yon moun, yo di plizyè bagay sou li. Yo di sesi, menm jan yo tap di pou frè Gab, si li te yon nèg ki te konn dekouraje lè moun ap pale de li konsa, li pa tap frè Gab li ye jodi a, li pa tap frè Gab. Se pa frè Gab ki banm lajan pou m pale de li menm nan. Se pa pastè Muscadin ki banm lajan pou m pale de li menm. Mwen just vle pale de levanjil. Lè yo wè moun ap fè sa k bon, depi yo wè yon moun ap fè sa k bon, yo kritike l, yo di tout bagay de li menm. Yo kritike l. Men kou wap fè sa k pa bon, yo pap kritike w. Men depi se sa k bon wap fè, yo gentan ap di a, misye se pran lal pran, se sesi, m konnen gen nou nan nou k konsa. Just. Levanjil enpòtan anpil. Yon moun dwe fè levanjil. Nan tan sa n ap viv la la, nou dwe bay Bondye premye plas nan nou. Se Bondye ki ka pwoteje nou. Paske si nou sòti, nou antre, se gras a Bondye. W ap wè gen yon pakèt bagay k ap pase nan peyi a. Men just m te gen tan di nou, m pa vin pale de peyi. Men m vle fè nou konnen se Bondye ki premye e se li menm ki dènye. Pa al bay. Pa al vann tèt nou pou nou rive nan de seri de bagay, pa al fè magouj, respekte non Bondye. Eeh Bèje a, ok, Pastè Muscadin, son pastè ki menm lè gen moun kap di travay li te konn ap fè yo, se nan mande mizik oubyen se pou l koupe fidèl, se sesi, gen yon pakèt pawòl m tande. Men mwen pa just, eeh sorry, mwen pa, mwen pa. Mwen pa fikse oubyen m pa stab sou pawòl sa yo moun nan ap di, paske se levanjil li t ap bay. Akoz de levanjil ki t ap lonmen an, vin gen plis moun ki vin rekonèt kiyès Bondye ye, menm lè se dèyè mirak y ale. Yo pa al dèyè pou yo restore nanm yo, pou yo gen yon lavi etènèl, se dèyè mirak, men vin gen plis moun ki konn non Bondye. Lè plis moun vin konn non Bondye, sa vin fè. mal ap diminye ou konprann lè sa ap gen mwens mal ap gen mwens mal men lè ke yon legliz ap fèmen ki te gen lepòt konbyen moun pral fèmen pral gen plis mal moun pap konprann ki sak rele grandè Bondye mwen pa pale de li menm paske mwen pat konn M pa konn ni tèt ni pye bagay sa y ap site a, men m just vle fè konnen levanjil enpòtan pou yon moun fè. Se pa konsa pou nou abize, si nou pa konn yon bagay byen, pou nou rete konsa pou nou abize yon moun konsa oubyen pou nou sal yon non yon moun konsa. Pou nou sal yon non moun konsa. Mwen ta swete se pa sal n ap sal non pastè a, men mwen just m pa konnen, se pa pou li m ap vin pran. Men m pa vin vin kanpe dèyè do l paske m pa konn m wè pastè Muscadin men m pa konnen m pa m pa m pat ret menm kote avè l li pa fanmi m sèlman m konnen ke li se yon li se yon sèvitè de Dye se sèlman sa m konnen se yon bèje se yon moun k ap kondui yon pakèt yon pakèt mouton dèyè l. Se sa ke mwen te konnen. Se sa mwen ap toujou konnen. Jis, menm si sa ta pase vre, mezanmi, menm si sa se konsa l ta pase vre, se pa legliz pou nan bagay. Gen moun k ap di, mwen menm m p ap fè levanjil ankò. Gade, si w wè pastè a tonbe la, pastè Miskaden fè sa la, mwen menm levanjil. Non! Nou p ap fè levanjil pou moun. N ap fè levanjil pou tèt nou. Nou chak. Yon vi pou n sove non, n ap sove vi pa nou, lòt la ap sove vi pa l. Se pa pou moun m ap fè levanjil. M ap fè levanjil pou tèt mwen, pou m ka sove vi m. Se mwen konn sa Bondye fè nan vi m, se mwen konn sa Bondye fè pou mwen. Mwen sèvi Bondye, menm jan David nan chante l la, li di. Li menm kitel loure Bondye nan fasonl kapab chak moun gon fason yo loure Bondye chak moun gon fason yo sèvi Bondye se pa pase ou tande se pa paske ou tande pastè a tonbe pou di ke m pap fè levanjil ankò okontrè fòk nou aprann sa se lòm li ye li gen nati peche a nan li menm li ka tonbe a nenpòt moman men nou menm mete nan tèt nou toujou priye Bondye pou nou pa tonbe toujou priye Bondye Pou gen de bagay ki pa rive nou. Toujou priye Bondye sa. Pandan ou wèl tonbe a ou menm toujou fokis ou sèvi Bondye byen. Chak moun ka tonbe, chak moun ka tonbe nou bagay sal. Men sèlman toujou ou menm lè ou wè moun ou tap swiv la tonbe, pa bat pou tonbe menm jan avèk li. Sèlman si ou ka bal lamen, bal lamen. Si ou pa ka bali, avanse. Avanse. Si sèlman sa, pa kanpe pou kritike paske ou tande yon bagay ap site nan radyo oubyen yon bagay pèp la ap di pou di kèt si pastè a tonbe konsa pap gen chalòm, pap gen sesi. Just moun pa sèvi Bondye pou legliz. Ou sèvi Bondye pou nanm ou. Ou sèvi Bondye pou nanm paske ou menm pwòp tèt ou ou ka konn kisa Bondye reprezante pou ou menm. Lòt la ka konn kisa Bondye reprezante pou li. Se ou sèvi Bondye pou tèt ou. Moun pa sèvi Bondye pou moun. Se sa, pase Bondye twò bon. Gen kote Bondye pase ansanm avèk ou, gen kote Bondye fouye men li pou ou, gen kote Bondye retire ou. Men gen de maladi Bondye. Geri pou ou byen gen de sèkèy Bondye kase gen de sèkèy Bondye kraze oubyen gen de kote Bondye antre pou ou ou paka pa sèvi l se sèvi Bondye toutotan ou kapab sèvi Bondye e pa toutotan ou kapab depi wap viv nan mond lan ou poko moun sèvi Bondye se sa jis Se pa di konsa ke oh sa pase konsa oh madanm li al jwenn ex li eh pastè kouche fidèl li so sa ka rive li kouche fidèl li sa se li menm ki pral konnen li menm ak Bondye ki pral konnen si sa yo di a si se verite si sa moun yo di sou radyo a si se verite oubyen si se pa verite se sèl li menm avèk Bondye ki pral konnen pandan nou menm nou ka rete nou chita nap kritikel. Epi tou nou pèdi wayòm syèl la e nou te konn ap sèvi Bondye dèske l tonbe nou di nou pap sèvi Bondye ankò nou pèdi wayòm syèl la ou pa konn kilè yo ka repanti avèk Bondye ou pa konn kilè l ka mande Bondye padon pase Bondye son Bondye li prezan e li dènye tou li omnis e kòman kòman kòman kòman Bondye se li menm ki premye e dènye. Bondye pa janm absan nan anyen. Bondye pa janm absan nan anyen. Bondye la. Tout otan ou vini ou mande l padon l ap resevwa w. L ap resevwa w. Mezanmi banm di nou, fè levanjil tout otan nou kapab fè l. Pa di n ap gen tan. Resevwa Bondye nan lavi nou. Mwen pa vin preche moun, men m vin fè moun. Ou wè yon chemen. Sopaturel m vin fè w wè yon chemen, men m pa vin fòse moun pou l pran yon chemen, chemen m ap fè l wè a. So, jis, kòman m kapab di, Peyi a se konsa l ye. N ap toujou jwenn kritik. Bon, m pa pral di o madan pastè Miskaden al jwenn èks li, se si, se paske l pa t, se paske l te vle sa, se paske li pa bon. Non! M p ap di sa. Men just se pèp k ap pale. E menm si l t al jwenn li, m pa ka di l sa. Sa ka rive. Bagay yo pa bèl. Bagay yo mal fèl. Men m pa ka kritike tou. Lè m pa konn yon bagay se pa prezans mwen li efase. M pa ka kritike. M pa ka pale de li. M ap pale de yon bagay ke m wè. M ka pale de Jezi Kris. M ka pale de Bondye m nan, Bondye nan syèl la. M ka pale de Jezi Kris ki nan syèl la. Rezon ki fè m ka pale de li, se vre m pa wè l, men gen anpil bagay li fè nan lavi m ki pèmèt mwen wè l. Atravè de sa l fè nan lavi m yo, m wè l. Gen moun k ap di, Kote w te wè Jezi Kris lè w vin pale yo de Jezi? Kote w te wè l? Kote sesesesi? Konnen yo pa konnen. Konnen yo pa konnen. Sa Bondye fè nan lavi w, si ke Bondye pa t kanpe pou ou, ou pa t ap la non. Frè m yo, sè m yo. Met sa nan tèt nou. Fè yon ti chita. Imajine w byen. Fè yon ti kanpe. Imajine nou byen pou n di kèt. Kote Jezi Kris pase avè m? Si Jezi Kris pa t egziste, si li pa t la, èske m t ap la toujou? Fè yon ti imajine konsa. Levanjil gou. Sitou tout an w sèvi l byen. Wè la nou ap sèvi Bondye. Dyab la te mèt ponpe, danse, fè sal li. Depi wap sèvi Bondye ou pa gen dwa janm wont. Ou pa ka wont non frè m. Ou pa ka wont se mwen ki di w sa. Depi wap sèvi Bondye ak tout kè w pa kapab wont. Mwen menm kap pale w de Bondye la. pandan map pale w de Bondye a ou sove m pa sove men se pa sa lap ye se pa sa lap ye men m just m vle fè nou konnen rezon ki fè m fè sa m vle fè nou konnen levanjil moun pa fè levanjil pou moun moun pa ka fè levanjil pou moun moun fè levanjil pou tèt yo ou sèvi Bondye pou tèt ou Pa gade sou moun. Mwen m kap pale ansanm avèk mwen moun pa dwe gade m sou mwen. Moun pa ka gade sou mwen. Pa gade sou moun. Nou ka swiv yon moun ki sou bon chemen, men lè n wè l fè yon bon bagay, piga n kritike l pou sa pou n di bagay li ka tonbe. Si n ka ba l lamen, ba l lamen. Si n pa ka ba l lamen, pa kritike l. Si n pa ka ba l lamen pou n leve l, pa kritike l. Fè wont non. Pase levanjil moun fè levanjil pou tèt yo. Moun fè levanjil pou tèt yo. So mwen la poum ba nou chak ki bezwen konsèy. Si nou bezwen plis bagay, nou ta bezwen konsèy tout sa. Nou ka ekri nan anba, nou ka ekri m, nou kòmante epi tou mwen menm map reponn nou. So. Map reponn nou an, map reponn nou. Nou pa bezwen pè, nou ka di tout sa nou vle, tout sa nou vle, paske m gentan konnen nan ki mond map viv. Sèlman, ale, abòne a chanèl la, pou chak sa m lage pou n ka toujou jwenn li. Mwen gen konsèy pou jèn fi, m gen konsèy pou jèn gason, mwen son jèn tou, e m gen konsèy pou tout moun e. Nou la pou n avanse. Ou konprann sa m vle di w? Nou la pou n avanse. Si n bezwen fè travay la pi byen, m konnen nou pap m konnen nou pap abòne. M konnen nou pap fè sa. M konnen nou pap pataje l. M konnen nou pap like li. M konnen nou pap gade l. Paske se de levanjil. Map pale men Bondye konn tout bagay depi Bondye aseptem nan vim depi Bondye pranm depi Bondye kanpe bò kotem mpa kè paske mse pitit malerèz malere mse pitit sòrèt mkonnen ke mpa gen lajan yo pap fèm. M pa gen lajan nou pap fèl. M pa pral woule bèl machin pou moun pral wèm sou bèl machin, sou bèl videyo ap kondi, ap sesi, nou pap fèl. Paske m pa gen sa yo. Nou pap janm abòne avèk chanèl la. Men kanmenm, mwen la pou m ba nou de seri de konsèy, fè nou konn de seri de bagay. D'ailleurs frèm yo, sèm yo, fanatik mwen yo m la pou nou. Mwen la pou nou pou m ba nou konsèy, ba nou plezi, fè nou ri tou, m la pou sa. E m la pou m ba nou konsèy tou. Chanèl sa se pou sa l ye. Pou m bay konsèy, fè moun ri. E relasyon ki kraze, m la pou m ede nou pale, ranje l tou, rekonstwi l. M la pou m ba nou konsèy tou. Ok jis m kontan e m ap mande Bondye nan syèl la pou l pwoteje nou tout paske n ap viv nan peyi, yon peyi tèt anba, tèt chaje. So m pa ka pale de peyi a paske nou tout k ap viv nan peyi a nou se frè m, nou se sè m, nou se moun menm jan avèk mwen. Sèlman m ap mande nou pou n gen yon tèt ansanm, se sa, pou n gen yon tèt ansanm. Pou nou youn renmen lòt. Se pa kraze pou nou kraze peyi a, men se tèt ansanm pou nou genyen, pou nou youn renmen lòt. M ta mande pou genyen travay nan peyi a pou ti jèn kapab al travay e moun ki pa kapab yo, ti moun ki nan lari k ap pase mizè, ki ba yo. Moun ki kapab, ki gen mwayen, ede yo, pran yo, mete yo lekòl, pou yo gonbay nan tèt yo, Pou yo kapab vin yon moun demen. Yo moun wi, men pou yo kab vin moun ki pral lekòl yo, sa pa vle di se pa moun nou pa ye non, eskize m pou ekspresyon sa, sa pa vle di se pa moun nou pa ye. Men, pou demen pou yo kapab, lè yo rive yon kote pou yo kapab ekri, pran yo, pa kite yo leve konsa. Pase, se pa tout moun ki gen, ki kapab peye yon lekòl. Se pa tout fanmi, tout manman, tout papa ki kapab gen mwayen pou l peye lekòl pou timoun li. Paske yap mal manje nan peyi ki di konsa moun paka fonksyone moun paka mache moun paka fonksyone peyi a di paka manje sa rèd men silvouplè moun ki kapab yo ede timoun yo avanse peye lekòl pou yo paske mwen renmen nou nou se frèm nou se sanm mwen renmen nou mwen renmen nou mpa rayi pèsòn. Paske nou se moun menm jan avèm. Sim pran yon kouto m blese kòm, sam santi a se li menm nap santi tou. Se menm bagay la nap santi tou. So, sim te genyen mwen menm kont sam tap fè. Malerezman m pa genyen. Malerezman m pa genyen. Sim te genyen m ta ede moun. M ta fè byen. Menm lè yo toujou di lè w fè byen, se kout baton w jwenn. Men byen, Bondye di fè byen. Lè w fè byen ou pa fèl pou moun nan. Ou fèl pou Bondye nan syèl la. Lè fè byen ou fèl pou Bondye nan syèl la mezanmi fanatik pèp mwen yo lòm parèy mwen ayisyen ayisyèn tout lòt nasyon si nou kapab fè byen avèk yon moun fè byen avèk li. Lèn fèl se Bondye se pou Bondye nan sèlman nou fèl menm lè moun nan kapab fè nou mal aprè men toujou di nou te fè yon byen nou fèl pou Bondye menm lè nou ta mouri aprè men toujou di nou fè yon byen pou Bondye nan syèl la nou mouri pou byen ke nou fè pou Bondye nan syèl la mespere ke nou konprann mwen e map toujou la pou nou mèsi ke Bondye beni nou bay respè pou nou ok.